Jodi a 14 fevriye. Oh 14 nan mwen konn sa menm menm. Ou pa pwoblèm menm.
Ki pwoblèm ou gen la menm. Ou sonje Natacha. Wè ti fanm ti fanm anlè a. Alèz.
Ansanm a manzè jodi a 14 fevriye. Jodi a m pou konn. Men gon lòt pwoblèm ankò menm. M pou lòt tichèt vin fè kwaz ansanm avèl. Bon gen fanm papa.
Se pa kesyon de gen fanm gon fanm fè kwaz ansanm avèl. Men anvan sa m bezwen konn kiyès nan 2 fanm sa yo kòmsi m te ka fè yon vi serye ansanm avèl res. Frèm mwen patnèm mwen wi papa m paka konfye w non epi wap jere wi menm sak bon papa. Kòman w fè m pral konn sak bon an men tou lè 2 banm menm lanmou menm afeksyon baz. Sa yon pwoblèm li vre papa men ba yo mande pou tout may non fòk fòk fòk fòk plis tou men pase yo pafwa fanm yo di yo papa yap bay bon may men yo pap konn kiyès ki bon an. Ayibobo fò goumen anpil fò wè bon may konsa m de la Mwen fò goumen anpil pou mwen ka met may fre. Men ki dlo ki ka banm antan ke zo kolòn mwen blòt mwen ki dlo ki ka banm menm espesyalman. M bon bòw li menm.
Bon Mwen ede m de ka ba ou frè Kòm jodi a 14 men Sote w kòm si Al sòti achte ti bagay menm kòm si pou l pa wè w nòmal Pote pote kòm si pote bagay ba ou ba yon ti ba yon ti sipriz Yon ti sipriz.

Wi, alo prensès? Ya kòkòt, bon m swen ou rive? Devan lakay la m kanpe la mon amour. Ya, ou konn sa di a gwo 14 fevriye bebe? Ma ou achte kado pot pou ou bebe, ma ou achte bagay pou pot pou ou, konprann sa m di w la prensès? Jodi a gwo 14 fevriye, m pa ka kite w konsa bebe. Kote ou ye la prensès?

Yo male ou mèt ale nou? Ya, ou mèt ale wi. Ma, map mennen al, ou mèt ale. Dakò patwon. Princess? Jodi ki jou? Silvya ka te sezi.
Alèz! Oh! Se pa Golyat mesye? A ti fanm sa m di tap vini an? M pral jere l, m pral ba misye, pandan se bon video la, m pral ba l vini. Lap di w al.
Sa vle di, wè yon moun kòmsi k ta gen madanm ni gwo 14 fevriye pa ta ba l kado? Sa ta pi gwo peche ki gen nan mond lan. Sa k fè yon bèl ti prensès tankou w, m achte yon bèl ti kado, bagay ki pou byen sanble avè w, byen wokin ba w klin, ou konprann sa m di w la? Pou m ba ou, avè m montre w grandè lanmou m, pou m montre w kijan w espesyal pou mwen. Ok? Sa vle di m pa konn san ou kijan lavi m t ap ye.

Ayayayay Oh bebe m ap ba w kado ou pa ka ouvè l Ouvè l gad sa k anndan l Oh bebe M ta renmen madanm m kado l pa ta ka ouvè l Hein Yon fanm lanmou konsa menm fò w byen trete l Konsa m pa ka ba l yon bèl ti kado wi Hum Sa k bay la Bebe Sa sa ye la?
Kòman kibe m la cheri doudou? Kisa sa ye la m mande w kisa sa ye? Chokola m pot pou madanm mwen prensès. Chokola w pot pou madanm mwen?
Bay oh!
Kòkòt kòman sa? Ki mòd de chokola sa ou konn wè? On fanm tankou m gade m. Men. Men prensès! Gade m pou wè. Ou wè sa m merite gwo jodi 14 fevriye tout zanmi m yo ap gentan ap rele m y ap voye foto. Mennaj yo fè yo kado machin, mennaj yo. Bebe ban m di w, ou anvan m achte ti sa w wè la, ou konn mizè m pase anvan m achte l prensès. Sa pa mele m mizè w pase.
Sa pa mele m mizè w pase non. Prensès! Kòkòt! Kòkòt! Ou fanm tankou m nan men w.

Bebe kisa? Bebe ou menm kap fèm yon bagay konsa? Fèm manje pou ou. Bebe! Princess! Kisa fèm la? Kisa fèm tankem? Jodè fèm tankem wè e mòd de chokola sa yo merite? Lòt la relem byen fò, mwen okipe map fè ofis mwen lòt la relem oh lap li fè kado pou mwen se se se se se.

Sa e chans pou ou papa, wè moun ki renmen w lan fè, wap tou wèl fè. Wè sa e yon chans ou genyen. Al di manzè te ka pa renmen w vre, li te ka pran kòb la al manje l frè. Banm tou rele dezyèm nan, banm tou rele dezyèm nan. Banm al met, banm met sa la, banm met sa la. Manman lavi! Sèl fanm ke jè! Kòman ou rele la princesse? Ya, ya, m pa twò lwen, m pa twò lwen la non cheri. Ban m di w, ee, oo. An ban m di w non cheri doudou, ee, m pi, m pi ba pak la, oke. M pi ba pak la so, si w te ka rive vin jwenn mwen la l t ap enpòtan anpil wi prensès. Dakò cheri, m a w ap tann ou kòkòt, m a w ap tann ou bebe. Dakò bebi.
Yo nan pale avèl la. Ok, m gete wè, m gete rele manzè la lap vin la, li nan wout la lap vin. Sa Edeni pral teste yo a, Ok. se ou konnen bagay yo.
Map bal sa pou m wè sa lap fè. Si l renmen w wap tou wè sa papa, pase se sa Ann ki poste nou, ann poste nou la. Yat!
Fanm isi? Yo, antoulèka baz, e gason yo, pran pa di sa non.

Princess I love my baby I love my baby Konn kijan te manke m princess Ou manke m anpil wi bebe Ahh chérie yo Bay distance sa fin avè m wi chérie Bebe m paka tann. Bonjou princess, ou konnen e plan nap fè, plan nap fè pou nou wè kòman si nou te ka jwenn yon bon ti travay pou nou pou nou bay pou nou wè si nou te ka vin ret ansanm baby, bay distans la ap fini avèm princess Mon amour, Bonjou, konn sak pase Jodia.
Sak pase jodia 14 fevrier. Yeah Jodia 14 fevrier princess Bonjou, m pa two alèz mon amour. Anfen, ou toujou la m wè ou konprann mwen tout sa m bay m toujou mete w okouran men Princess mwen m pa gen anyen pou l fè w kado Princess ou wè sa m ka di m pap ba w anyen m ka di m pap ba w anyen Princess m achte sèl mwen sa m redi m redi m achte l Princess.
Men staf, mwen menm si w pat gen yon, sa pa tap deranje m mwen menm avè w. Poukisa w oblije ap bay tèt ou pwoblèm pou yon bagay kòmsi kap pase. Men pou m ti yon bèl fanm tankou w konsa pou m rale ti sa pou m ba ou. Sa pa fè anyen bebe. Sa pa fè anyen.

Ou ko pa wè? Ou mèt ouvè zye w kounye a prensès. Sa vle di wè sa, m achte l espesyalman pou madanm mwen. Anvan ke w ouvè l, m ap ouvè l mwen menm pou m montre w sa ki ladan l. So, se jis yon tèks m t ap pase w pou m wè si w renmen l vre. Wè sa? Wè sa? Tout sa pou ou. E anndan gen plis toujou. Tout sa pou ou. Tout sa pou ou. Plis anndan la gen plis toujou. Ou wè tout sa pou ou prensès. M just bezwen di w. M tout bon men daprè sa m wè ou se moun Bondye te met nan chemen pou mwen an. Kòm chans mwen an. Avè w m vle bati yon fwaye serye prensès.

Ban m esplike w prensès. Apre yo, mwen te gen yon lòt moun ki m te ansanm avè l. Ou si w yo?
Si w prensès, m espere w konprann mwen. Apre yo, m te gen yon lòt moun ki m te ansanm avè l. Si w jounen jodi a, mwen menm avèk kolòn mwen te deside met tèt ansanm pou n pase yon tèks. Men kiyès nan de fanm sa a ki fanm mwen toutbon? Men, san pou san, lòt fanm nan imilye m, frape chokola nan kòlèt mwen, pandan ke ou menm, ou asepte l ak tout kè w, ak tout ou menm. Sa pwouve m. Men domaj, tout kado sa k ladan l nan, tout t ap pou lòt fanm nan, si l te pran jan w pran l nan. Men, bon chans pou mwen, li pa pran l, se ou k pran l. Sa k fè? Apati de jodi a princess m deside m fè rès vim ansanm avèw ou menm sèl I love you princess m espere w konprann mwen bebe m espere w konprann mwen cherim.
Alèz.
Ki lòt fanm sa chéri? Bebe, sa se lòt fanm m sot montre w nan videyo a ki montre w. M te byen bezwen pou w parèt la. Ou wè, tout sa k t ap pase talè yo, tout se te yon plan. Olye de m pale, pale pou mwen pito, pale pou mwen pito. Bon nou menm fanm Ayisyen nou fè konfyans. M te la, wè m se frè m li ye, m te la m t ap fimen volo. Dayè nou pa konn moun nou renmen vre, nou gen moun nou renmen vre kòm si n ap itilize moun nan. Men, gad sa pou wè, bann san konsyans. Gade! M te la, m te la. San konsyans nou ye. Nou pa renmen moun nan n ap itilize l, n ap fè tout vye bagay avè l nèt.

Demwazel deyo kob moto an vini wi dim non male wi Fe rapid fe rapid m pa bote fe rapid Fe rapid male fe rapid
Yo lagim Lagim ale kote papa

Male m pa pote, m pa pote, non m pa travay kredi, m pa pote. An tou le ka, banm ti valiz sa a kenbe. Kòman nou ye mezanmi? Alò nou felisite chak grenn moun ki pran tan ou ki pran san ou ki gade videyo a. E m panse nan videyo sa a ou kapab tire anpil leson ladan l. Pa kite yon jou fèt kapab kraze relasyon ansanm avèk mennaj ou. E paske chak jou se fèt li ye pou 2 moun ki renmen tout bon. Gade sa k rive demwazèl sa a. rapò de pa gen respè pou mennaj li. Li kite 14 fevriye kapab kraze relasyon l ansanm avèk mennaj li. E pi devan, demwazèl la li menm nan li vin gen remò nan vi l paske li pa t konnen sa k te sere dèyè. Lè l vin wè sa k te sere dèyè, li vin gen remò. Lè sa a, lè l vin jwenn remò a sou wout li, li vin egrèt paske gen pi gwo bagay ki te kache dèyè toujou. Anben, lè w fin gade videyo a, Pataje l fè l rive byen lwen toujou pou chak moun kap gade videyo a pa kite yon jou 14 fevriye yon jou fèt e kapab kraze relasyon w pase chak jou se fèt pou 2 moun ki renmen depi w renmen tout bon e chak jou se fèt li ye pou ou e m panse avèk videyo sa anpil moun kapab tire yon leson kapab konnen kijan pou yo viv nan yon relasyon serye anben ou menm ki gade videyo sa pa neglije kite yon kòmantè pou moun sa yo pataje videyo sa fè l rive pi lwen pou moun sa yo. Babay yon lòt fwa.